Woy! Pripipipipippi! Bonswa, bonswa, bonswa, bonswa tout le monde. Wi, wi, se Blondedy. Mwen move moun nan. Bonswa, se Blondedy. Wi, move moun ke ou pa renmen. Yes. Gad jan ou bench pa bon moun. She's such a bad person ayy I don't like Blandy Kote gode Mari m mon amour cheri mon coeur

Gadon moun bonswa wi tout moun koman live la ye la eske nou pataje anvanm pale sim pa gen aplis 500 pataj mpap pale paske nou konnen mwen menm se nan pataj la mpran feeling mwen se pataj la k banm feeling èèè Mwen pa konprann Ou yo jwenn bote atè se konsa w monte anba live moun bèl moun pa nenpòt moun non konsa w annik monte anba live bèl moun epou Jesi do w di w pap pataje waww like ki kote w panse bagay sa egziste ki moun ki fè sa kiyès ki ba w manti sa ke w monte anba live bèl moun Wap rinse zye w, wap gad bagay ou pa wè de tou lè jou lakay ou bagay ki rare, fanm nen pwentu, dyòl pwès, grand zye, bèl sousi, cheve natirèl, bèl fontenn, epi fanm menm lè bouda a pa pou li achte l achte l but bèl bouda, achte w bèl bounda, ou konprann? Ah, l achte w bèl bounda cheri. Fò banm koupa jup sa swè oh. Baka retire jup sa pou pa frapel cheri fòmatel bebe oh. Gen de bagay ou pa mande. Ou pa bezwen mande non bebe se jis griyel on bò. Li lojik. Wi cheri oh son piyay hein bèl tete kanpe nan ti chemiz li ouvè pou ou pou garde. Epiw panse ke komsi wap parèt anba live la pou pataje? Kiyès ki kiyès ki a di sa? Kiyès ki baw manti sa cheri? Lè w vin anba live bèl moun gon jan pou ye pataje live la tonnerr. Tiktok gen ta 408 fucking pataje live la epon piyay bèl moun pa piyay! Oh oh!

Se desann kòlèm. Desann kòlèm ok cheri. Ou pa ka vin gadem pou pa pataje oh oh sak gen la. Cheri pandan wap rinse zye w la pataje lagel nan 50 group pou mwen. Mwen telman pataje la pase sa map gad devanm nan la. Wap pataje cheri. Wè marim di sa lap gad devanl lan la li pa gen le chwa l oblije ap pataje. Ou konprann? Ahh ok marim di sa lap gade a la e li k gen vu. Paske w konnen l chita dèyè m konsa epi l bade bagay la nan figi l konsa. Ou konprann? Tu comprends? Oh mezanmi oh m pa konprann. Pataje live la Tiktok gen tan a 521 pataj konbyen nou ye nan Facebook lan la bee Banm reportage pou m konnen. Oh oh son piyay oh oh. Gen tout tan 711. 711 pataj Nou gen chans Nou gen chans Nou gen chans Nou trè chanseu chanseuse Paske m pa tap pran sa nan men nou Ban m yon ti mizik ankò anvan li anvan Facebook la rive Kitel senyen m gen pansman m gen alcohol Pokipo cheri. Nap bouche trou a hahahahahahahahahahahahaha kitel fè tan ok guys ann pati pou screenshot yo ann pati pou screenshot yo aprè live la map bezwen screenshot aprè live la.

Mwen pran yo? Ok, dako. Kome pataj nou gen nan Facebook la, cheri? Kome de patajes kona?

Je veux faire de l'intéressant. Verity pran live la nan menm. Trop de makak. Juste pa gorde m. Je ne te rele pa. Paske moun lèd pa ka fè makak. Paske de makak pa ka. Ou pa ka yon makak epi wap fè makak. Figi w deja makak. Se bèl moun ki fè makak. T konpran? Thank you. Mehek banm kado pou tèt sa w di a. Gade yon bèl lunèt nan zye m nan TikTok la. Aah eske moun nan t ka fè makak monche paske w deja makak deja figi w deja son makak pa gen makak pou ou konprann se bèl moun moun ak konfidans ou konprann moun avèk karikati ki ka fè makak paske ou pa ka makak lè fini pouw ap fè makak like woww like yooh makak sa w ap fè la makak. Paske tu es deja makak men lon bel moun ap fe makak si w pa si makak paka gade bel moun ki anvi makak rale kò w la cheri kite bel moun yo hahaha moun led yo fon ti poze fon ti chadap tankou fey mwen hahahaa eeh moun led yo pa fe kòlè anba live la m pa responsab bote nou. Oh oh hehe mwen pa responsab non ton cherie eske se mwen k jezi non moun lèd yo fouti relax je ne suis pas responsable m pa kreye moun m pa kreye moun tanpri silvouplè al poze Bondye kesyon sak pase figi m hahahahahaha kòman blondedy fè gen 5 bote nan figil mwen menm mwen pa gen youn al poze jezi kesyon bon sa je ne sais pas mon amour pa rayi m pa vin di m mwen fè twòp makak paske w wè son bèl fanm kap fè makak. Like yow se bagay ki pou eksite w wi moun nan ap fè makak li bèl pi rèd ooh moun nan anvi sanble avè w men lè l fè makak pou l ta sanble avè w la li bèl pi rèd like pa gen wout pa bwa cheri makak all day ke tu es ou pa ka sove de sa cheri koupe tèt ou jete paske tu es né makak yap prih chichichi triyapapa eh tcha.

Ou konprann? Bonsoir guys, bonsoir tout moun Bonsoir tout moun ki deja anba live la, merci a tout moun ki deja pataje Merci pou les cadeaux sur tiktok C'est vraiment gentil à vous les amours Merci, merci, merci, je vous adore Les fans de tiktok, nou gentan a 5000 moun sur tiktok Waw, super génial Waw, 5000 personnes sur tiktok Waw, oh my God! Humm oh waww merci beaucoup tiktok merci nou genyen mil pataj sur tiktok nou genyen senmil moun nou gentan gen 119 moun ki tapote oh quelle histoire c'est quoi l'affaire je me sens très belle ou konprann so merci tout moun merci tout moun sou face oh chérie le téléphone téléphone yo ap mouri papi eeh woy li pral fè san li pral fè san mezanmi.